Bonjou bonjou tout bèl fan mwen yo sa kap fèt sa kap fèt kòman nou ye tout bèl moun mwen yo kòman nou ye tout zanmi m yo tout fan mwen yo tout bèl moun mwen yo kòman nou ye bon m espere nou leve byen maten an la nan gras Bondye a ki gen tout pouvwa bon donk jodi a m pase Pou m lage yon ti enfòmasyon ki trè kout pou nou. M pa vin pou m rete. Bon, nou konnen deja Roben Best Atis. Avan tou m ap di nou, avan nou gad videyo pa bliye peze ti klòch la, abòne avèk chanèl mwen an ki se Roben Best Atis. Nou konnen li enpòtan, lè nou fè sa nou pa p pèdi anyen. E tout sa k tonbe n ap jwenn li, tout enfòmasyon, tout nouvèl ki tonbe n ap jwenn li. Osi paske nou konnen m la pou m bay Verite manti pa ladan l, manti kaba, nou konnen san pou san verite. Donk jodi a m pase vi pou m di nou gen yon nouvèl ki fèt tonbe. Bon, sa ka rive gen anpil moun ki t ap tann li, gen anpil moun ki pa t ap tann li. Bon li enpòtan pou nou gad videyo a pataje l mezanmi. Paske nou konnen mwen menm depi m jwenn enfòmasyon, depi m jwenn nouvèl la fòk mwen bay Ok bon Jodi a la pou m di nou tout moun ki t apre tann viza anbasad ayiti a viza brezil ou konprann viza chili lòt peyi kouri kouri kouri prese pa tèks mwen anba kòmantè epi m ap reponn li pa bliye viza brezil yo disponib paske chak ane ki antre leta brezil deside fè yon kantite ayisyen antre apre sa li pral bloke l se konsa Chak ane ki antre, li bay yon avan gou. Ok. Pye kout pran devan ou menm ki poko konn sa pye kout pran devan, kouri prese prese prese. Viza ki sa l ye? Se yon moun ou kontakte Brezil, yon moun ki nan tè Brezil la deja, ou kontakte ansanm avè l, donk ou mande l yon ti enfòmasyon, ti enfòmasyon premye sa l fè, li di w Ki enfòmasyon bezwen? Bon m tande afè visa Brezil la la a yap bay li anbasad Ayiti a kòman moun ka jwenn li paske si w annik leve di bon m pral de yon visa anbasad Ayiti a non w pap jwenn li ok ou pa jwenn li se yon moun ki Brezil se yon moun ki nan tè a pou ki ba ou kote ki pou ba ou sipò pou ou ka jwenn visa Brezil la. Kisa k te ye? Se yon moun ki nan tè Brezil, l ap annik jis, ekri yon lèt voye ba ou sou non, ok, l ap ekri yon lèt voye ba ou sou non, epi sa w tande a, sa w tande a, anm, pandan l fin ekri yon lèt, li voye mande w non, ok, bon non w epi li done w li voye yon li voye mande w pyès ou lè l fin jwenn tout pyès sa yo ok apre sa li fè li fè yon lèt pou w sou non w li voye l anbasad la lè w ale kounya la yo tcheke yo jwenn non w ke ou gwen yon moun ki nan tè brezil ki fè yon lèt pou w sa w tande a y ap ba w randevou sou 15 jou y ap ba w viza depi w fin gen viza nan men w y ap ba w dèle lè l ap ekspire fò w gentan prè pou w gen kòb nan men w pou w achte tikè pou w ka antre brezil. E si dèle a pase ou pa gen tan achte tikè pou antre Brezil, m pap ba w manti, w ap pèdi viza w la. E met cho met cho, pye kout pran devan ok. Humm tout sa ki t ap tann li, pye kout pran devan paske nou konnen kòman Ayiti ye deja, depi ou fè yon timoun li pa deside pou l ret Ayiti paske jan bagay yo reprezante a la bon, ka grav. ka grav mezanmi. Sak poko konnenl youn di lòt fè nouvèl la mache fèl gaye ok yap bay viza anbasad Haïti a viza brezil ok nenpòt moun nou gen brezil kontakte yo met yo kontakte yo fèl ekri yon lèt voye ba ou menm e li menm pou ki baw sipò sil pa baw sipò ou pap ka antre ok. Pye kout pran devan met yo ok mta swete nou pataje video a pa bliye abòne avèk chanèl la e ki se Roben Best Atis e tout enfòmasyon pot pou nou depi w abòne avèk chanèl la pa bliye abòne depi w abòne avèk chanèl la depi w peze ti klòch la depi m lage yon bagay ou gentan jwenn li ou pa bezwen al tcheke al chache ok li enpòtan e ou pap egrèt ke ou te abòne tou paske nou konnen nouvèl m bay nouvèl a la nasyon m bay verite. Manti kaba ou konprann san pou san verite bon se la m kite nou pa gen pwoblèm nou konn sa l ye deja fè nouvèl la mache fè videyo a pran videyo a pataje l an menm si w ta bezwen plis enfòmasyon m ap reponn ou tèks mwen anba kòmantè m ap reponn ou ok m pa rasis pou sa m love tout moun ki t ap gade m e tout moun k ap swiv videyo a ak tout moun k ap sipòte m nan mouvman an paske depi yon enfòmasyon tonbe m bay li epi se la m kite nou. Nou konn sal ye deja. Si w bliye non m rele m Roben Best Artist ok hi. Pa bliye pa bliye.